Eske gen yon moun ki dwe w sou tè a? Eske gen yon moun ki dwe w yon bagay sou tè a? Eske gen yon moun ki pou pran responsablite tèt pa w pou ou? Eske gen yon moun ki dwe pran chaj ou pou ou? Eske gen yon moun ki dwe kanpe pou rezoud pwoblèm lavi w yo pou ou? Eske gen yon moun? Se vre ke tout moun kab viv ta vle ke pou yo toujou felisite yo de tout sa ke yo ap fè. Tout moun k ap viv, yo ta renmen pou yo gen moun renmen yo nan kèlkeswa kote ke yo ta ye nan mond lan. Tout moun k ap viv ta renmen lòske yo gen yon pwoblèm pou gen moun kanpe pou yo. Tout moun k ap viv, yo ta renmen gade viv avèk sekirite pou yo santi ke yo alèz. Men èske gen yon moun ki dwe w tout bagay sa yo? Eske gen yon moun ki dwe w pou mete lajan nan pòch ou? Eske gen yon moun ki dwe w pou ba w yon travay? Eske gen yon moun ki dwe w pou fè tout kalite sa ke w gen bezwen? Pa gen moun ki dwe w anyen sou tè a. Sètadi ke lavi w se ou ki pou pran an men. Lavi w se ou ki pou pran chaj ou an men. Se ou ki pou pran responsablite w an men. Se ou menm ki pou fè kè w kontan. Sa vle di ke lavi ou li depann de ou, lavi ou pa depann de pèsòn. Men souvan fwa nou menm antanke imen, gade dèfwa nou lage responsablite nou sou lòt moun, nou lage chaj nou sou lòt moun. Men poutan ke lavi nou li pa depann de yon zanmi, lavi nou li pa depann de yon patwon, lavi nou gade li depann de ou. Menm lè dèfwa ou ta nan yon relasyon ou menm ansanm avèk madanm ou oubyen ou ta gen mari, ou ta gen yon patwon, ou ta gen yon zanmi, menm lè ke nou ta kole ansanm, men lavi pa w, lavi pèsonèl ou a, menm lè m ta priye pou ou, menm lè m ta ap ede w, menm lè m ta ap konsole w, menm lè m ta ap soutni w, men ou menm an swa, se vi pa w ke li ye. Se ou menm ki pou pran responsabilite. M ka toujou konseye w, yon moun ka toujou konseye w, men lavi w, se ou menm ki pou pran nan men. Men se menm jan tou pou rèv ou yo, pou detèminasyon, pou vizyon, pou kote ke ou vle ale. Se ou menm ki pou pran chay sa an men. Ou ka ou non wap travay nan enstitisyon, yo chwazi pou yo peye ou byen, yo chwazi gade pou yo monte salè ou de tanzantan, yo chwazi pou yo ba w de prim, men, hey, Men gon bagay ke w bezwen reyalize nan vi an, se ou menm ki pou pran chay sa an men. Lè pou w dòmi, ou dòmi pou kò w, lè pou w manje, ou manje pou kò w, lè pou w bwè, gade se ou ki bwè, lè pou w benyen, se ou ki pou benyen. Sètadi ke gen yon bagay nan vi an, se ou menm ki pou pran chay sa yo an men. Se menm jan tou sa ke ou gen nan tèt ou ou vle reyalize a, hey, se vre ke ou bezwen moun pou soutni ou, se vre ke ou bezwen moun pou ede ou, se vre ke ou bezwen moun ki pou akonpanye ou, men se ou ki pou w pran responsablite ou an men. Hey, ou gen, ou genyen pou kwè nan tèt ou, ou genyen pou kwè nan rèv ou, ou genyen pou kwè nan imajinasyon ou, ou genyen pou kwè nan detèminasyon ou, ou genyen pou kwè nan tèt ou premyèman, ou genyen pou renmen tèt ou. Ou genyen pou kanpe pou tèt ou premèman. Se vre ke ou ka genyen de klan, se vre ke ou ka genyen fanmi, se vre ke ou ka genyen mwayen. Konsa tou ou gen dwa pa gen anyen tou. Men tout chaj yo, se ou menm ki pou pran yo pou tèt ou. Anvan pou yon moun ba w valè, se ou menm ki pou bay tèt ou valè dabò. Anvan gade pou yon moun souri pou ou, anvan pou yon moun ta fè kè ou kontan, gade tou dabò fò fè tèt ou kontan dabò. Anvan pou ta gen espri de pozitivite a pou tout bagay yo gade rive lakay ou, se ou ki pou aksepte la pozitivite lakay ou dabò. Pou tout sa yo, pou yo kapab rive. Anvan ke pou gade pou jwenn ankourajman, gade, hey, se ou ki pou ankouraje tèt ou dabò. Nan lavi a lap vrèman lap pi fasil pou jwenn moun rejte w, lap pi fasil pou jwenn moun dekouraje w, lap pi fasil pou jwenn moun kritike w, lap pi fasil pou jwenn moun joure w, lap pi fasil pou jwenn moun kanpe anfas ou. Men lè yon moun fèmen pòt la, ke l onvèl ou non, se ou ki pou ouvè l poukont ou. Lè yon moun chwazi gade dekouraje w, se ou menm ki pou ankouraje tèt ou. Lè yon moun chwazi gade fè pou w ta an gè avèk pwòp tèt pa w, se ou menm ki pou fè lapè ansanm avèk tèt ou. Lè yon moun ta chwazi pou l fè kè w fache, se ou menm ki pou fè kè w kontan. Menm ki poko abòne ansanm avèk chanèl youtube nou an ki se Dezè Inosan, nou envite w gade men pou w abòne ansanm avèk chanèl sa. Ou menm tou ki poko swiv nou sou Instagram, e Facebook twitter enben se dezi inosan osi ale enben e al swiv nou epi nou gen paj playoff la tou sou Facebook nou tou envite ou tou si w poko like paj sa men pou ale pou ou like paj sa madam mesye.